Vrèman gon fokis ekstraòdinè la sou le Brezil, le Brezil advèsè nou 8 è 30. Jodi a gon jou enpòtan, se lavèy match ok, ekip la rantre Philadelphie a depi depi yè, se t on vwayaj nan bus, ekip lan sòti de de Atlantic City kote l gen baz li,

A 4 è 30 pral genyen sa n rele familyarizasyon de teren kote rekonesans teren kote jwè yo, antrenè a pral monte sou pelouz lan, gade stad lan, pran tansyon stad la ok wè kòman sa ye menm si pa gen moun nan stad la men y ap pral foule pelouz Lincoln Financial Field nan Philadelphia. Answit a 5 è 15 toujou jodi a nan apremidi pral genyen sèten jwèz ayisyen tankou Carlens Arcus, tankou Bellegarde, tankou Providence ki pral pale ak medya yo, ki pral fè de deklarasyon a lapròch de match sa a. Carlens Sarcus se jwè de premyè divizyon an Frans, se Bellegarde ki nan premyè divizyon an Angletè, menm si klèb li desann pandan dènye sezon an la. Epi Ruben Providence ki te, ki kontinye, m ta ka di, ap emèveye anpil moun parapò a talan li, angajman l, jan l pa renmen pèdi, jan l ap pouse pou laviktwa. Providence ap pale tou, se youn nan jwè ki te reyaji, ki te pale ak laprès aprè defèt kont ekip Ekòs lan an zòn mixte. Donk vwala, a 5 è 15. Epi a 5 è 30 pral gen antrènman ofisyèl seleksyon nasyonal lan, antrènman ofisyèl k ap dire anviwon 1 è de tan. Epi aprè. Antrènman ofisyèl sa a, Carlo Ancelotti, otou de 6 zè 45, Carlo Ancelotti ta sipoze pale ak laprès li menm. Ancelotti se antrenè seleksyon Brezil lan, misye genyen pou l reponn kesyon jounalis tou a 6 zè 45 aswè a, epi a 7 è 45, Sébastien Migné ap an konferans de près aswè a egalman. Donk aprè dènye antrènman ofisyèl seleksyon ayisyèn lan, Ninie ap vin reponn kesyon jounalis. Vwala donk le pwogram dè grenadye. E bon byen ke antrenè a gentan di nou ke pa foure djòl nou nan sistèm li. An di donk sou baz sa an pati Ayiti ap jwe 4 4 2. Non e wè sa m di l wi. Sa di pwiske li menm li pa dakò ke jounalis ayisyen kritike l. Sistèm lap jwe, pa kritike l non, kritike sistèm lap jwe. Ke li menm li kwè, li gen dwa kwè nan sistèm li. E li pral jwe kont yon ekip ki pi fò pase l. Pase lè wap jwe a 2 atakan, se lè w gen 2 atakan sipè bon, ou pa vle pèdi youn nan yo, ou kreye yon sistèm pou yo, pou w ka gen tou 2 sou teren an, ki gen tout bagay sa wi. Men jodi a 4-4-2 se yon foutbòl ki prèske pa alamòd ankò. E se yon ekip ap jwe l fò fò. pou ret ladann nan. Fò mitan tèran yo fò taktikman e teknikman. E sa m di w fò fò.
E ou pral jwe kont yon ekip ki li menm genyen 2 elye. Ancelotti se yon 4-3-3 l ye. Men 4-3-3 l la an faz defansif li vin tounen yon 4-5-1. Byen ke Vinicius ou konnen l pa pral nan make. Li fè ti, li fè repli defansif. M te renmen repli defansif nan dènye match la. Li pa pase bwa a te mare. Devan Ayiti li poko nan make monchè. Ayè nan tèt pal Ayiti a son lòbèy. Li pa bezwen al nan fè tout efò sa paske son ekip yo pral bay 7 6 gòl. Se sal pral panse. Lap pranl tankou yap pran Ayiti tankou Panama. M pa kwè sa lap ye. E bèl.
Konnya teren an ka bay ou manti. Menm jan teren an bay Ekòs manti. Wi, teren an ba Egos manti. Teren an ka ba yo manti epi sa yo panse a yo wè se pa sa paske Ayiti gen bon jwè ladan l. Kounye a mwen menm ekip ayisyèn nan li pa gon pwoblèm de mache boul. Ekip ayisyèn nan gon pwoblèm de finisyon nan pas, li gon pwoblèm de Manke yon ti lisidite nan mitan teren an. Donk an a m pap fè pèsonalite paske nèg ki pa konn anyen nan foutbòl yo, m oblije pwoteje yo. Paske lè w fè pèsonalite yo, yo prèske mouri. Kòm se de Ayiti m ap pale, nèg la genlè panse paske w ap pale foutbòl ou lonmen non yon jwè se rayi w rayi jwè a, se vle w pa vle w renmen moun. Egalabmoun sa yo m fè konsesyon pou yo. M pa pral nonmen non pesonn. De, m pa konnen sa k nan tèt antrenè a. Sa k nan tèt li an, l di w li? Non, non, non, non, m pral di sa m pral di w la. M pa konn sa k nan tèt li. Nan chanpyona k ap jwe la a, sou rezilta sa k fèt sou teren an, nan match Ayiti-Ekòs la, ke mwen menm avè w nou t ap gade la, nou t ap fè a, Nan sa m te wè a, meyè jwè ayisyen an, li se elye goch la. M p ap nonmen non pesòn. Ou wè tout prekosyon m pran? Elye goch lan, elye dwa ou t ap di?
Dwa wè, men wè, k ap jwe ap, ki gen pye goch la. Eskize m. Ou pa konnen m p ap nonmen non moun. Si m ta nonmen non moun, ou ta wè.
E pa demagoji w ap fè la a, Emèl? Ki jan de m ap fè demagoji a? Kòman w p ap nonmen non moun la a? M p ap nonmen non pesòn, papa.
Ekip la pa ekip mwen. M pa Ayisyen, m pa patriyòt mon chè, sa m gen nan men yon moun? Kite m fè analiz mwen san m pa nan men yon moun. Epi konsa pa gen moun k ap ka di m te, m te, m pa vle wè entèl, m rayi entèl. Bagay m poko janm konnen, m gen lanvi m derayi moun. E, ya. Antrenè a pa ka pran meyè jwè li, premye chanjman l se jwè sa a, ki pa bouke, ki pa blese, ki te rete menm jwè a sou teren an, lateral ki t ap make l la, li fè lateral la pase yon mizè. se li menm ki mete dife li santre tout tan paske moun kap jwe meneur de jeu pou ekip ayisyèn nan ki se depozitè jwèt la jwè sa te pase a kote lan match la. Wap pale de.
Non mpa pale non men moun frè. Jwè sa te pase a kote lan match la paskel pat janm kapab mete 2 atakan yo an òbit poul te pèmèt. Sa ou tounen Mister Bean jodia menn. Mwen met Mister Bean papa mpaka mpaka mpaka fè moun fè kòlè map fè moun yo fè kòlè lan politik. Ou menm fè yo fè kòlè la.
Wap fèm kraze menw wi menn. Ou wè lè ou bezwen fè moun fè kòlè nan foutbòl m paka m paka fè moun fè kòlè nan foutbòl pase depi wap esplike yon bagay enbesil ki pa konprann nan li diw ou pa vle wè peyi a. Bon mwen menm mwen konnen m vle wè peyi a egal la mwen. Ou pap nonmen non pèsòn. M pap nonmen non pèsòn map fè menm demen frèm. Lè map fè match la map site non moun paske fòm di la bal pou entèl men konnya lè map fè analiz match la m pap site non pèsòn m pap site non pèsòn moun poum pa fè pèsòn fache papa e o egal la ou dekonsantre m men ok bon m serye men la ou mèt pale bon m serye m serye konnya mwen menm se sa. Kon la si gon si antrenè a kapab mete atakan k fèk Boston an sou ban. Sa misye genlè mesye ap pale.
Yow serye non menn. An m pa serye. Gade yon radòt.
Ok atakan k fèk Boston. Atakan k fèk Boston. Youn nan 2 pwent yo.
Si atakan an ka mete antrenè k fèk. Si antrenè a ka mete.
Wè antrenè a lan 2 chwa yo. Sa kap jwe an Angletè ak atakan an. m tap jwe avèl epi lòt yo te dekore Boston dènyèman an wap metel sou ban malgre li te jwe yon bon match m tap metel sou ban men m pap metel sou ban paske li pa bon non li jwe yon trè bon match map metel sou ban paske ou bezwen ekilib ou bezwen ekilib konnya la se yon kesyon de taktik si map fè yon chwa taktik konnya map fè chwa moun ki pi bon an moun ki pi bon an m panse se jwè kap jwe an Angletè a kòm atakan. Kounye la.
Si w ap mete yon moun nan mitan tèren an, w ap mete jwè ki te fè bèl chout nan match kont Island la, ki te jwe bon mitan tèren nan match kont Island la, k ap jwe nan peyi Slovaki a. Non l kòmanse pa S. Kont Island. A ok, ok, ok, ok. Wi, se li menm, mitan tèren sa. Wi, m ap ranfòse mitan tèren m nan, m ap mete yon jwè anplis. W ap kò, w ap kò, w ap jwe avèk non l patnè, jwè ayisyen non l kòmanse pa S la. Jwè m pa vle wè a, Map moute l pi devan. Wi, nan kad, nan kad 2, 3, 1. Non, nan map fè l avanse pi devan, dekwa pou l kapab pa bezwen al chache boul dèyè a pou l ap vin avè l. E se sa nou te di. L ap fè twòp travay. Men kou konn moun yo pa konprann jwèt la, w oblije, moun ki pa konn jwèt la l ap toujou di w, bon blan an di w yon bagay epi nèg sa yo menm ap di w yon bagay. Bon, li pa konprann ke blan an, nan foutbòl m pa gen okenn blan m pè mwen menm. Kèlkonsa non blan an te gen. Konnya map fè jwè sa a avanse pi devan. Dekwake, m ap mete lòt ti nèg ou di a, dekwake li menm pou misye pa bezwen vin chache boul twò ba. Vin chache boul twò ba ap fè l fè twòp travay pou l monte a boul la. Sa kapab fè l pèdi lisidite l, dotanplis ke se yon jwè ki pa anfòm a san pou san. Epi lè sa a, lè l, lè yo pote balon an ba li lan tyè teren pa lòt ekip lan, l a kapab pran desizyon. E sa k fè n te di ke nimewo 10 lan se pi wo pou l monte nan 4 2 3 1. Sa vle di si n ap kòman si n ap fè 11 pwobab sa vle di selon nou menm gadyen an kapitèn nan. Nèg yo di w se te Nouvèl Zeland se pa t Island. E Nouvèl Zeland wi mèsi.
Kapitèn nan, lateral dwat n ap jwe avèk nimewo 2 a e lateral goch. Nap jwe avèk. Non bande a pap chanje.
Bande a pap chanje. Ok.
Ekip ki leve kont Ekòs. Defans santral la Jude lan plis sa ki te nan Burnley a. Nan mitan tèren an nap jwe avèk jwè ki ap jwe nan peyi Slovaki an epi sa ki ap jwe nan MLS la. Epi pi wo a se mesye ki kòmanse pa B a. Epi kòm ilye dwat nap jwe avèk jwè ke tap tap sen san bay se se li se youn nan anbasadè tap tap sen nan. A goch nap jwe a youn ki kòmanse pa P epi an pwent nap jwe avèk jwè kap jwe an Angletè a. 4 2 3 1 an. Kidonk nou tap mete men kona kounya la kona ni mwen nou menm nou konnen li pap jwe avèk li pap jwe a yon sèl atakan sa a 2 lap jwe. Li lap jwe a tou lè 2. E m baw garanti Se yo de Medo wi pou m pa site non jwè yo tou. Kon la m ba w garanti a 95 pousan ekip ki te kòmanse kòte kò sa li te kapab kòmanse. A e garanti m ba w. A mwen ke gen moun blese ki ta gen pèpè fizik ladan yo. Si tout moun anfòm, pa gen moun ki gen oken pwoblèm fizik, 95 pwen, 95 pousan. Ekip ki demare kote konsa li kap demare. Antrenè a pap fè oken chanjman. Ni de sistèm ni de jwè. Moun yo kontan.
Moun yo kontan.
Bon bagay Franck di emisyon an manke klè. Nou ta mesye n abitye a langaj. Avan n ap pale la nou tout konprann sa moun ap. N abitye avèk langaj nèg isi a trè byen.
E ou di k pa ka di nan nèg yo? M ka di nan nèg yo. Non men ou ka, ou ka pale wi. Wi, la di nan kat. Pou Messi vin lach. Ya, nan 4 2 3 1 an se Placide, Arcus, Martin Expérience misye son super joueur e mwen menm m swete ak tout kè m ke misye jwenn yon kontra. E misye ap jwe trè byen. E sa map di de Martin eksperyans lan se se pa jodi an sa gen 2 mwa ke misye mete Duc Lacroix sou ban. Paske misye ap jwe trè byen. Teknikman l pi bon tou. E plis alan, plis asirans. E pi taktikman tou misye rantre nan mitan tèren an pou pote siperyorite a. e Delco a 2, m panse chanyè santral Ayiti an Delco avèk a 2 e m te renmen chanyè santral la, m te renmen men vrèman renmen chanyè santral la mwen menm a 2 se moun pa mwen e son jwè ke m renmen men m pa toujou jije, m pa toujou wè a 2 jan misye ap jwe nan Quito a. m pa toujou wè misye briyan nan seleksyon ayisyèn nan. Men match sa se te yon sipè match pou Ade defansivman. Nan mitan tèren an, mwen menm jan m toujou di l la, m ap repete l menm jan an, yon nèg tankou Jean Ekner Bellegarde, misye dwe jwe pi wo ke pi ba. Paske se kisa l ye? Jwe pi wo a, li bay misye tout latitid teknik pou li eksprime l. Bon Bellegarde youn nan bagay pou nou konprann Bellegarde pa gen anyen pou l wè avèk Pedri, li pa gen anyen pou l wè avèk Vitinha. Pa al chache Pedri, pa al chache Vitinha nan Bellegarde. E se petèt sa ke anpil moun gen nan tèt yo kòm kliche ki fè yo gen pa mal de difikilte lè gen yon analiz k ap fèt sou yon jwè. Mwen menm mwen di sa, e sa k fè youn nan bagay mwen konn pran plezi lè yon moun ekri m Ah nou konn rayi nou konn rayi vinicius pa egzanp nou konn rayi brezil nèg yo se a se a se sud ameriken yo ye se brezilyen yo ye nèg yo pa gen anyen pou ayiti nèg yo pa gen anyen pou wè nan kraze peyi a e mwen men map rayi nèg ki kraze peyi a map rayi nèg ki ki mete zam nan men jèn gason an ayiti se yo ki anpeche m viv se se yo k pa met kouran nan peyi a se yo ki fè sa. Donk m paka ap gen pwoblèm avèk yon foutbolè. Dayè se domèn mwen, se chanm m. Tanto brezilyen ap fè lòbèy, se pou biznis mwen l ap bon, se pou biznis Roody l ap bon, ou ajanten ap mennen se pou biznis Roody a l ap bon. Ayiti ap bat toutan toutan toutan toutan toutan gen chanpyona nasyonal de premyè divizyon. Se platfòm pa m m ap pran m al mennen l nan chanpyona nasyonal de premyè divizyon pou m fè lajan, pou m fè dyaspora a wè l, pou dyaspora voye lajan. Donk mwen menm se konsa mwen mwen wè bagay yo. Donk pa gen kritik pou detwi e. Se kritik pou amelyore paske jodi a la pi gwo pwoblèm ki genyen nan sa kap fèt la la a se ke chak ayisyen pran Ayiti pa yo a yo mete l nan bouda pòch yo. Sa vle di nou gen 52 zan nou pa tron peyi ki kalifye pou koup di mond nou fèt la gen nan nou ki oblije fon pakèt peyi a pye pou nou al etazini nou al chili nou al chili nou fon pakèt peyi nal etazini sak fè nou kite peyi a se nèg ak zam ki fè nou kite peyi a se leta nèg kap dirije yo ki fè nou kite ayiti sa vle di jodia la nou paka vin moutre pandan nou etazini oubyen pandan nou kanada nou pi ayisyen. ke ayisyen k an Ayiti a. Paske nou te la, nou viv sitiyasyon an. Pou yon rezon pou yon lòt nou pa kapab nou pa kapab rete. Ke mwen m pa janm gen pwoblèm avèk yon nèg ki deside e kite Ayiti a. Donk ou pa ka pi ayisyen pase m. Pandan m pa fè m pa janm fè remiz an kesyon sou dimansyon ayisyen w. Jan w wè peyi a, jan w renmen peyi a. Paske youn nan bagay ki enpòtan, se nou ki Ayiti a. Ayiti se se terre lan se building yo men se nou paske otomatikman ou gon bèl building la li pa li pa gen moun kap fè mentnans ladanl li pa gen moun kap netwayel lap vin lèd lap vin sal chanjman peyi an li kòmanse apati de nou se nou menm ki pou e kontribye nan chanjman peyi an donk jodi an la li pa li pa nan lojik divizyon kote ke chak moun gon jan yo wè yo gon Ayiti nan men son seleksyon nasyonal tout moun ap fè kòmantè. Bon gen de moun ki pa maton nan foutbòl men le fè jodi an la a se spò a ki alamòd nèg ki nan politik lan li tou met nan tèt li la nèg kap pale politik lan li tou met nan tèt li la jounalis spòtif li pi bon ke nèg ki etidye bagay lan ke nèg ki fè rechèch nan bagay lan ke nèg ki pran tout tan l se tout tan l, tout nanm ni se spò a, pandan ou menm, tout nanm ou, tout tan ou, se politik lan. Ou maton nan politik lan, nan analiz politik ou. Kounye a, lòt lan li menm, li maton nan analiz spò. Kounye a la, pandan gen koupdimond lan, an de kou, ou gen tan pi maton ke nèg se jounalis spòtif lan li ye li menm, pandan nèg ki jounalis spòtif lan, li pa janm wè l maton pase w ki nan politik lan k ap fè emisyon politik lan. Se sa k rele demagòg. Donk, men gen yon bagay ki lye nou tout, Nou tout vle Ayiti bat. Pa gen okenn Ayisyen k pa, bon, a mwen ke nèg ki ap fè lòt bagay, men Ayisyen vle Ayiti bat. Nou vle Ayiti genyen. Kounye a, si nou vle Ayiti genyen, se gade kòman ke nou menm, atravè vwa nou, kapab bay opinyon nou, ki kapab rive nan zòrèy pou l rive. Paske nòmalman, mwen menm. Meyè fòmil pou mwen pou Ayiti se Providence lateral goch, Arcus Callens lateral dwat, Ade e Delcroix, Dominique Simon, Danley Jean Jacques epi Jean Rickner Bellegarde ki pi wo. Ki di Jean Rickner Bellegarde ki pi wo, l ap nan 25 mèt, 30 mèt ekip advès lan. Lè sa, balon an li menm l ap sòti trè pwòp avèk Dominique Simon ki te montre anpil kalite. Bellegarde pap oblije al retounen trè ba pou li al dèyè balon e a pati de se moman w ap gen 2 elye, ou pap gen 2 milye eksantre non, w ap gen 2 elye k ap konpòte yo kòm elye paske nan 4 4 2 yo, 4 4 2 an, 2 milye eksantre yo yo konpòte yo kòm elye, yo pa rantre nan mitan tèren an pou vin fè bwat la, pou vin fè kare a konsa. Epi ou genyen Wilson Isidor k ap anpwent. Lè w ap defann, ou defann an 4 5 1 avèk 3 mitan tèren yo Dominique Simon, Danley Jean Jacques epi Jean Ritner Bellegarde k ap desann on ti klas pi ba li menm nan lafaz rekiperasyon. Epi ou gen 2 elye yo ki pral ede 2 lateral yo kote ou pral defann an 4-5-1 epi grenn pwent lan li menm ki se Wilson Isidor. Sa se konsa nou wè seleksyon ayisyèn nan. Kounye a kòm seleksyonè a li menm li di ke tout moun k ap pale yo se 2 moun se bagay bas etaj e 2 moun ki pa konn foutbòl. Donk misye gentan gen plan nan tèt li, men tout moun ki konprann jwèt lan, kap gade jwèt lan, pandan nou pa fè remiz an kesyon sou konpreyansyon misye de jwèt la, misye gen dwa gon kliche nan tèt li. Men kounye la nou menm nou wè ke pi bon bagay la pou mete jwè yo dan de bòn dispozitiv, dan de bòn dispozisyon pardon, se mete Bellegarde pi wo, Ki di mete Bellegarde pi wo, Bellegarde ap kapab jwe pi byen, l ap kapab byen e konbine avèk avannsant lan e l ap gen beaucoup plus de liberté, li p ap oblije al tounen ba. Paske pa bliye ou pral jwe kont Casemiro avèk Bruno Guimaraes, yo pral harsele w. Yo pral harsele w. Lè w pral jwe avèk 2 mitan tèren. E Brésil bay kou wi papa. Oh oh! Lè w pral jwe avèk 2 mitan tèren. Sa se bagay foutbòl moun ki konprann jwèt la k ap pale la a. Lè w pral jwe a 2 mitan tèren ki se pa Brezil yo, Casemiro, Bruno Guimaraes, pa Ayiti yo, an egzanp se Bellegarde avèk Danley, yo pa gen volim 2 nèg sa yo. Yo pa gen eksperyans 2 nèg sa yo. Yo pa gen enpak fizik 2 nèg sa yo. Yo pa gen agresivite 2 nèg sa yo. De se fèt, ou oblije gen plis pye nan mitan tèren an. Ou oblije mete yon gwo gason tankou Dominique Simon nan mitan tèren an avèk Danley ki pou match avèk mitan tèren Brezil la. E lè w ap defann, w ap defann an 4-5-1. Men kounyela a, e ant sa nou di an ak sa ki pral fèt lan, se 2 bagay, se 2 bagay konplètman diferan. Kounye a, men sa k rive nèg yo. Pou nèg yo, kòm yo wè Ayiti se yon peyi sal, se yon ti peyi pòv, e reyalite dokimantè k ap fèt, ong fè sou nou, e ong yo lè yo fè dokimantè yo, m vin konprann se pou y al mande lan peyi blan an, e yon seri de ong fè yon seri de kòmantè sou Ayiti, enpi annik pran se sa sèlman ki Ayiti a. Pou yo menm Ayiti pa gen kilti, pa gen moun save an Ayiti, pa genyen e tout moun se vòlè, tout moun se konwonpi, konn e afè foutbòl menm se lan ba echèl la nou ye, nou pa e konn a ou pa ka mennen yon blan ba ou pou ap pou ap poze pou ap mete blan an kesyon. Ou pa gen dwa mete kolon an an kesyon. Egal la, kòm misye m pa konnen, mwen m pa konn al nan konferans de près li. Kòm li wè lè jounalis ayisyen ap poze l kesyon, konn a yo pa mande, yo pa poze l kesyon sou sou se bagay, ti bagay raz, men pito moun y ap poze l kesyon sou taktik.

Gen yon pwoblèm ki gen, wè wè se sou l ki te, se sou kamera rete malgre ou di l sa. Ki pwoblèm ki gen la Salomon? Mwen ap montre m an gran plan apre sa w ap rale ki, gon bagay ki pa bon? Nèg wè sa gon bagay ki pa bon Salomon la. Li pa fouti rete sou. Kite l konsa Salomon, ok, pale non. E wè nan bagay sa, konn a nèg la li vin etone, Epi tou pou etranje a tou, depi se Ayiti, an bon ok, depi se Ayiti ou ye, ou son ti kokorat. Ebyen sa wap di w la, e kon la li paka konprann kijan jounalis ayisyen ap pale taktik avè l. Pase ki kote nèg sa yo jwenn a bagay sa yap pale a. M kwè peyi sa son peyi vòlè, moun bagay, e apa gen moun ki. Desi fèt nou gen anpil vòlè vre. Wi, ebyen sa map di w kon la li paka konprann. Epi pou li menm ou pa gade foutbòl? Li pa konn si ayisyen se malad chanpyona italyen, menm si Itali kraze kounya, se malad chanpyona anglè, chanpyona espanyòl. Li pa konn sa yo ke ayisyen an gade foutbòl alman, ayisyen an fon lan lig dè chanpyon. Pou yo menm wap viv lan aryè mondyal la, lan aryè kou mondyal la. E pa mondyal koup di mond non, map pale de mond lan. Se nan kamyonèt la nou ye vre, men nan kamyonèt la pa fè ke pa gen moun ki fòme tèt yo nan yon seri de bagay. E pi lè misye jwenn yon jounalis k ap poze l bon kesyon anndan jwèt la, e pi li estime nèg la monte nan 5 mèt 50 li, paske misye pa gen tout nivo sa li menm. E sa k pwoblèm nan wi. Misye pa gen tout nivo sa a. E kòm se blan li ye, se blan franse li ye, konn a ki jan w fè ap poze l kesyon, w ap mete an dout sistèm li?
Men de Chevètre, redi, redi sa ankò. Redi ki sa?
Redi sa w t ap di an.
Retounen sou sa w t ap di an an, pou m kore w. Retire l tou, retounen. E sa m ap di w sa, Jonas, misye, misye pa ka konprann ke jounalis la ap poze l kesyon sou sistèm ki jan l jwe. Se yon ti jounalis Ayisyen w ye.

Men gwo pakèt moun ki konn foutbòl byen, ki konn istwa foutbòl pi byen pase l. De lwen. Pi byen pase l, menm si l se antrenè. Men gwo bann Ayisyen, si l chita l ap pale foutbòl avè yo, li pral rann ni kont ke li pa konn anyen lan foutbòl. Men bon, antouka. E. Se on lè sa ap fini. Jodi an la ou bay ou bay ou bay moun entènèt ou bay moun entènèt anpil bagay la ou pap site non jwè. Non m pap site non jwè ayisyen. M ap site non yo mwen menm. Bon konprann si m fè sa m ap m ap on trèt a la patri wala pou m pa trèt a la patri se pou mwen. Ki kote bagay sa soti menn? Ann serye menn. Wè la nou dwe serye. Se kisa? E nan pale foutbòl an Ayiti e la gen Real, gen Barcelone, gen Inter la li divèsifye. Men la pale foutbòl seleksyon nasyonal la pa gen divèsite. La se Ayisyen, se tout Ayisyen ki la. Ki nan, ki nan, ki nan, ki nan koup dimond la. Se tout Ayisyen ki dèyè Ayiti. E. Li klè sou sa. Paske lè yon ayisyen li menm lap joure yon moun le fè ke l fè yon kritik sou yon jwè. Jwè a se ayisyen. Se tankou ayisyen an li menm otomatikman li wè l pi renmen Ayiti pase w wi. Li pi renmen jwè foutbòl la pase w wi. Alòske ou menm bagay ki priyorite w. Se sal vle an ou vle tou wi. Se sal vle an k priyorite w wi. Mwen m pa janm konprann Koman se fè til pou ayisyen sou menm bato menm pa ka manje a menm pa ka al sou wout nò a al sou wout sid la. Menm pa gen kouran an se ti priz yap pran pou gade match foutbòl leta pa bay kouran aktyèlman la a lari pòtoprens blanch paske pa gen gaz a di gaz pa ka sikile pou nan ponp yo a di nou nan menm bato a nou nan menm pwoblèm nan an ayiti se sa m vle n konprann a di jodi an la ponp yo pa bay gaz. pa gen kouran si w malad la ou paka jwenn swen ki nesesite ka w la bon nèg isit tire sou anbilans gen tout tip de pwoblèm an Ayiti epi pou ayisyen an ap kreye yon sòt de divizyon nan joure moun pou sa moun nan vle an tou se tankou Se se gou on lòt gwoup ayisyen ki vle Ayiti bat Brezil, mwen menm avèk Roody pa vle Ayiti pa vle Ayiti bat Brezil. Lè a di nou kont Ayiti pou Brezil. E tankou nou kont Ayiti, kont Mawòk, kont Ekòs. Mwen menm bagay sa mwen menm, m pa janm konprann bagay sa. E se tout sa nou fè zanmi, nou nou senpatize nou menm nan le mal. Se nan nou sepatize nou menm nan le mal pou nou fè ayisyen parèy nou mal menm. E mwen menm mwen di sa e m pa kwè m ap wè chanjman an menm. M pa kwè, m pa kwè m ap wè l. M swete Curie wè l men m paske. Nou rayi moun pou peu. Nou egri pou peu. Nou vle touye pwop ayisyen parèy nou pou on ti kras bagay, on bagay ki minim, on bagay ke nou pap jwenn. Wi sa nou touye l pou lè nou pap jwenn li non. Men se tankou se mastube nap mastube tèt nou sou Jennifer Lopez. Pandan nou konnen nou pap jwenn Jennifer Lopez. Sa vle di nou vle fè tèt nou, nou vle bay tèt nou on ilizyon. Pandan nou konnen nou nan ilizyon, nou tout la nèt. Sa vle di kote pou nal joure, pou nal pran la rue, pou nal manke dega se nèg kap dirije leta yo. Nou pa fèl, kounye la nap fè menas, nap fè tout tip de bagay pou nèg kap pale foutbòl, kap kritike yon jwè ayisyen pandan se bezwenl bezwen jwè ayisyen an pwogrese. Pou nou panse m pa lè chanjman an Nou pap wè l pase kè nou sal Kè nou pa pwòp
Epi kounye a fò n pale de Brezil Pase ou mèt tande tout bagay Nèg yo fanatik Nèg fanatik Brezil yo la papa Kòman fanatik Brezil yo?
Epa Wajiri yo te ye avan yè? Tout jwe ap jwe abit la. Abit la son aljeryen.
Gen k pat pou Aljeri.
Fanatik Brezil pat pou Aljeri. M konnen sa.
M konn gen 2 nèg ki baz mwen ki te vle pou Ajantin kraze Aljeri. Abit la se aljeryen l ye, janm wè nèg yo ap kriye pou Messi bwè katon. Mwen pa ta ka dakò tou si gon bagay ki pa bon.

Tom! Oh! Papit la son Aljeryen li ye, mesye ap tire vèj vodou. E kontan pou kontan. E tank Ayisyen ou sipoze kontan y ap wonfle Aljeryen.
Nèg yo pase pa anba y al pou Aljeryen.
Kòman pase pa anba y pou Aljeryen? Yo pase pou Aljeri.

Ou konnen gen solidarite nan bagay sa? Ou fou tande ou menm? Wi, nèg yo pase pa anba papa yal. Nèg yo al chofe Aljeri yo kareman papi. Rèd rèd. Y ap pwopòz yo gen pwoblèm abit.
Sa a bon. Lezepèt te sipoze gen yon solidarite pou n gen ti Aljeri an wi oo. Monchè, la a pou yn fwa, di bon la a m ba w vag pase se Aljeri n ap, n ap, ou mèt kraze l. Oh nèg yo pa nan bagay. Bon Daniel Sensi, tonnè boule m. Misye mande pwochen fwa mesye ap jwe a, fò w anriyè voye l lopital.
Ah. Konnen bagay sa w m ba w opinyon. Men se pou m moutre w.
Sa vle di bagay la pa gen fèt ladann non. Se yon fanatik k ap mande piblikman lè yon koup di mond pou yo voye yon vè lopital. Li ka fizye yo li menm. Oh. Li di bagay la pa vre non. Non, li ka fizye yo pou opinyon. Se yon bagay klè wi. Depi nèg la rive nan lojik sa, li ka fizye yo pou opinyon wi. E pandan li menm l ap vle w aksepte ak tout sa l vle yo li menm, tout sa l kwè li menm. Ala gen de nèg la, nèg la kapab di monchè Ayiti papa li gon mèt nan chanpyona a. Brezil mwen pa ka vin elimine la papa. Fout Ayiti yon 2 zero nan mouda li. Nèg la ap tann Vinicius chanpyon di mond la.

Argentine yo pa vle moun chofe Brazil se pa vle yo pa vle moun yo chofe Brazil kon a match demen an pou kiyès wap ye paske Argentine pa nan gwoup Haïti men Brazil nan gwoup Haïti. Non paralèl sa pa gen oken sans. Esam diw se pa vle yo pa vle paske se menm jan si Argentine te nan gwoup Haïti. Nèg ki fanatik Brezil la, li t ap mande, fanatik Ajentin an pa ka vin chofe Ajentin sou Brezil, ki s on bagay nòmal. Ebyen menm bagay la yo fè, yo mande, yo di w pa ka chofe Brezil, paske s avèk Ayiti l ap jwe. Ayiti, Ajentin pa nan gwoup Ayiti. Envès lan t ap tout osi vrè si se Ajentin ki te nan gwoup Brezil. Epitou, yon bagay ki klè. Men konn a, afè nèg la panse Brezil ap jwe avèk Ekòs Brezil ap jwe a Maroc pou kès pou nèg la ye? Bon se ekip nèg la. Mwen Brezil li ye. E pou Brezil e pou Brezil pou nèg la ye? Epitou zanmi
pa dwe gen tout bagay sa. Sa e pozisyon pa m. E m ap toujou kenbe pozisyon an. Mwen menm mwen leve nan yon kay kote ke se yon sèl frè m ki te fanatik Ajantin. Nou tout nèt se te fanatik Brezil ke n te ye. Nou tout nèt lakay mwen se fanatik Brezil. Sa vle di moun fou Brezil nèt. Men ou gon seleksyon ou gon seleksyon ko fanatik ki se Brezil men gon peyi ko leve ladan l ko ap viv ladan l se ayisyen w ye ki gen istwa ke l genyen an se de sa n ap pale kounye a lefè ke peyi sa a pat janm nan bagay koup dimond depi lè w leve Ou gen chans sa a. Se viv pou viv sa avèk tout pasyon, tout lanmou, tout emosyon sa mande wi. Se yon bagay yon mwa li ye wi. Si kè kontan w pa w lan, efori pa w lan, tout emosyon pa w lan se 15 jou l ap dire. Kò w pran l pou 15 jou a. Apre sa w al nan Brezil ou al nan Ajantin ou. Se yon bagay ki senp li ye. Paske la. Gen yon bagay pou moun konprann. Jodi an la, tout zye brake sou nou e se pa de manyè negatif, se de manyè pozitif ke tout zye brake sou nou. Lè y ap pale de Ayiti aletranje, yo pa menm fokalize sou premye pèp nwa ki libere. Yo fokalize sou sa yo rele l' instant présent, la culture de l'instant. Culture de l'instant an se ti manmi, ti papi yo kap kite kay yo, nèg ak zam fè yo kite kay yo. Avèk leta ki pa janm mete pèp ayisyen an nan kondisyon adekwat pou asire sekirite yo. Leta enkapab fè sa a. Nou gen yon dal enkonpetan, yon dal enkonpetant kap dirije nou la a. Se de sa nap pale. De ce fait, jodi an la a, 52 zan aprè, Fyèv lan se Ayiti ke li ye. Li pa lòt bagay. Paske pa bliye se peyi ou. Brezilyen se Brezil ki peyi l. Ayisyen se pa e pa Brezil ki peyi Ayisyen an. Se Ayiti ki peyi Ayisyen an. Ajanten an se Ajantin ki peyi l. Se pa Almay ki peyi l. Se Ajantin ki pa l. Donk. la pa de kestyon pou wap fè paralèl pou pou bay tèt ou yon rezon e fanatik ajantin lan fanatik brezil lan non.